Mwen salye tout zanmi, se te klike yo, yon plezi pou nou ansanm apre yè samdi a, tanpèt twopikal ki pase an Repiblik Dominikèn, nou konnen ki mete peyi a anba anpil dlo.

ki nan Ipodromo, nou ap avanse pou nou ale fè yon ti vire nan Las Amelikas. Ase ke nou konnen Las Amelikas se yon zòn ki genyen anpil anpil Ayisyen k ap viv ladan ni, ou menm ki deyò peyi a, ki genyen fanmi ou, Keyla Sameleka si w ta renmen konnen kòman zòn sa leve aprè tanpèt twopikal sa, jodi a se dimanch ke li ye, yè samdi nou t ap swiv tout dega ke tanpèt la fè sitou sou zòn 27 fevriye kote gen pon ki tonbe, machin kraze, moun pèdi lavi yo, bon nou konnen se yon bagay ki trajik anpil. Men maten an la nou leve solèy leve la, lari a enpe sèk malgre tan an toujou parèt enpe sonb men sa pa vle di ke gen lapli. Men fò a vrèman di selon metewolojik siklòn nan poko fin pase nèt pase siklòn nan la pou demen lendi a. Ki ap 20 novanb, se jou sa siklòn nan genyen k ap fin pase nèt. Maten la, nou sou Hipódromo, nou pral soti sou Las Américas. Jiskaprezan, nou kapab di lari a enpe sèk maten an, fò w ta di pa t gen anyen ki te pase. Men, fò m di w, se zòn sa ki gendwa sèk, anpil lòt kote gendwa anba dlo. Ou menm ki nan zòn, ki gen fanmi ou nan zòn Hipódromo, nou kapab di ou kapab rete kè kalm, pa gen anyen ki fèt kòm dezòd nan zòn Hipódromo. Nou ap avanse pou Las Américas la, deja nou ap vire koub sa pou nou al pran sipèmache sa ki rele Garrido.

Men nou pa konseye pyès moun al pran lanmè a la jodi a paske siklòn nan oubyen tanpèt twopikal la li poko fin pase egzateman, li poko fini nèt. Nou wè moun yo an aktivite maten an la, yo vini fè makèt, Lari a pa genyen trop anpil machin ladan l. Sa vle di moun yo enpe pridan. Sitou apre sa ki te pase yè. Pa tanpèt sa sou zòn sou zòn 27 fevriye kote ke genyen pon ki tonbe. Yon moso nan pati yon wout ki tonbe sou kelke machin kote fè anpil viktim nou konnen. Depi gen viktim sa yo, sa pote anpil tristès nan kè moun, fanmi ki pèdi ki pèdi fanmi yo, nou deja swete yo kòdoleyans pase ke nou konnen jan de dram sa yo lè yo rive se vrèman vrèman trajik. La nou nan majinal las americas. N ap avanse. Jiska prezan nou kapab di pa gen anyen ki grav anndan Marginal Las Americas e nou apèn atake Los Molinos la. Plas sa ki sou adwat nou la a se Los Molinos. Wi tout bagay trè kalm maten an, pa gen dlo nan lari a. E sèlman nou konnen manke aktivite Pase non sèlman jodi a se dimanch li ye E vi avèk tanpèt la Sa fè ke anpe moun pa pran la ri Wi nou ap kontinye avanse Nou ap kontinye avanse sou majinal las amerikas Nou ap kontinye avanse nan majinal las amerikas Pou nou wè kòman sa ye nan nan lari a jiska prezan nou kapab di lari a la li vrèman kalm genyen solèy maten jodi dimanch la solèy nan lari a la aktivite sanse repran timidman malgre tan tanperati a li toujou make lapli Solèy la leve se vre men se pa yon solèy ki kapab di ki pote kè kontan, se yon solèy ki genyen yon sanm vrèman tris ladan li. La nou bò legliz Sur le Rocher ki sou Las Americas, legliz ap fonksyone nòmalman maten an, anpil moun deja antre nan legliz, nou va kanpe pou nou al gade men. Nou wè gen moun ki deja nan lakou legliz la la, ki vin adore Lesenyè an espri e an verite. Sou majinal n ap swiv, pa gen twòp machin nan lari a non, men nou kapab di. Lari a la maten an, li leve avèk yon kalm trè aparan. Malgre siklòn, moun pa, moun fanmi ap antere fanmi, la nou pase bò finèb ki la sal mèt la, sa se finèb minisipal la, nou wè genyen aktivite ladan li, kidonk se yon fanmi ki pral antere yon lòt fanmi, pase. Kèlkeswa jan sa ye, nou konnen lanati li menm, li pa konnen anyen, sa pou l fè a se li l ap fè. Moun ap mouri, moun ap fèt, pandan ke genyen ki ap kriye, konsa tou genyen ki ap rejwi paske genyen ki ap fèt tou. Wi, sou Las Americas, yè, vè 5, 6, 7 è nan aswè, nan zòn sa kote ke n ye la, ki se. 11 edmi Las Americas li te vrèman enpratikab avèk yon dlo ki te monte ki te sanse prèske kouvri e kapo machin ki te fè la li te vrèman enpratikab yè men maten an la nou leve nou wè lari a gentan chèch pa genyen twòp fatra nan lari a menm jan sa konn fèt bò kote pa nou lè lapli tonbe nan zòn bò lakay nou. Nou ap kontinye avanse pou Las Amélicas la nou nan zòn bò Lula nou nan zòn bò Lula nou va konnen plita se ke nap ka fon antre anndan nan nan balyo yo pou nou al gade kòman sa ye jiska prezan bò Lula larya sèk Gen aktivite machin nan lari a, sa vle di si ou ta vle soti lakay ou pou al regle yon aktivite ou pap gen pwoblèm machin, wap jwenn machin pou kapab fè sa, nou kite gaz, kredi gaz ki antre Lula e Barrio Nuevo, wi la se antre Barrio Nuevo, nou pa wè moun nan pa la la kap tann machin, nou konn vi avèk jan tanperati a ye a. Moun yo frikat frikat yo pa vle twò sòti men lari a li kapab nou kapab di pou moman sa yo li pratikab. Bravo Las Americas nou konnen le dimanch li pa fonksyone. Le dimanch bravo pa ouvri ki donk manke aktivite bò bravo. La nou nan kalye sentral nan petwonang wi nou ap avanse bò sentral sentral pwent anhan tout zòn sa yo yo sèk maten an la fò ta di se pa t yon kote lapli te tonbe men fò m di w yè senk sis sèt uitè yo li te vrèman enpratikab anba dlo Nou ap avanse toujou pou nou ale pran zòn Ole, Las Americas, zòn Ole nou konnen ki gen yon gwo renome akoz se yon sant li ye pou imigrasyon. Jodi a la èske gen imigrasyon ki vin nan Ole? Non nou pa genyen. Nou wè kèlke fidèl ki te nan legliz. Ozana tabènakle de glwa, Ozana tabènakle de glwa, Ke vin adore Lesenyè an espri an verite, Bò ou li enpe blanch, pa twò gen aktivite, pa gen imigrasyon, Sèlman kèlke moun ki ap tann machin pou yo ale nan aktivite yo. Nou ap kontinye avanse pou nou rive nan zòn kote nou pral pran la Puente Juan Carlos wi Puente Juan Carlos nou kite woule nou ap avanse lari a vrèman vrèman vrèman sonbre talè a te gen bèl ti solèy pandan ke nou ap pale la solèy la genlè fè plas avèk yon lòt tanperati. ki chanje vizaj sou nou la nou ap avanse pou n al pran Puente Juan Carlos m pa konnen anba lapli a èske jan tanperati a ye la èske mesye dam migrasyon yo yo pa ta dwe rete lakay yo pou yo jere dosye fanmi yo paske m panse yo gen fanmi tou. Eske anba lapli sa a, yo ta di yo ta sipoze ap vin chèche Ayisyen. Jiska prezan nou poko ka di anyen. Nou pral rive anba pon an la pou nou wè eske genyen migrasyon anba pon Juan Carlos jodi dimanch 20 19 jodi dimanch 19 Novembre 2023 A prezan, anba pon an, Lil Libre de Migration Lil Libre, sa vle di pa genyen imigrasyon jodi a la ki vin ranmase Ayisyen anba pon an. Nou pa wè machin nan, nou pa wè prezans lapolis, nou pa wè prezans okenn fòs militè ki ta di ki ta la pou pran Ayisyen. Nou ap avanse pou nou wè si nou kapab rive Duarte. Men an atandan, kite m di nou, lari a li vrèman, li vrèman, li vrèman pratikab maten an. Pa genyen twòp aktivite, men...

Nou wè lari a jodi dimanch la la kòman kòman li ye. Lari a la li vrèman vrèman san pa gen anpil machin apre tanpèt twopikal la men kòman lari sendomeng ye soti las amerikas soti zòn ipodromo pase pa majinal las amerikas La a nou sou yon pon ki se pon Estados Unido, an nou travèse, non an nou fè dwat, nou al pase nan 25 fevriye pou nou wè kòman sa ye. E wi, nou kontinye tou dwat nan Majinal Sul Las Americas pou nou al soti, pou nou al fè koub, pou nou pase pa zòn 25 de Febrero, Pou nou wè kòman sa ye, nou ap evite wout 27 jodi a la a paske bon, nou konnen yè kòman sa te ye sou 27, kote ke gen pon ke gen wout ki tonbe sou machin, eksetera, eksetera. Men aprezan, de Las Americas, de Hipódromo pase pa Marginal Las Americas, Jodi dimanch maten la apre tanpèt twopikal la nou kapab di tout bagay anfòm, anfòm sa vle di ou menm ki gen fanmi w ki rete sou zòn Las Américas ou mèt tèt frèt pa gen anyen, anyen ki pase sou Las Américas sèlman anpil lapli te tonbe yè samdi a anpil, anpil, anpil lapli men pa genyen dezòd. ki fèt sou Las Américas. Nou vire la, ou nou soti sou pon sa la, pou nou fè koub la, pou nou ale soti nan 25, 25 Las, 25 Février, ki konekte avèk San Isidro, wi. la nou vire pou 25 fevriye pou nou al pase tou dwat sou pon pon Meya pou nou rive travèse Dwalte e pou nou wè koman sa ye. Otomatikman nou travèse Dwalte, n ap koupe dirèk sa, e nou kapab kòmanse apre, nou kapab rekòmanse dirèk sa apre. nan yon lòt zòn men objektif la se te soti Ipodromo rive Duarte pase pa Majinal Las Americas travèse 25 fevriye la kote ke nou ye la nou nan 25 de febrero nou ap avanse lari a vrèman san pwoblèm maten an la tout aktivite tout aktivite Kite ak mache de fason timid. Tout aktivite yo ap mache de fason timidman. Nou pa wè twòp machin piblik nan lari a, men kòm pa genyen twòp anpil moun tou, de twa ti grenn machin piblik ki nan lari a, m panse yo Yo sifizan. Yo sifizan pou si ke ou menm ou ta bezwen ale jere aktivite ou maten an, ou mèt kapab fè sa avèk anpil pridans. Avèk anpil pridans ou kapab soti pou al jere aktivite ou. Anhan. Sa ou wè, genyen kèlke ti taksi nan lari a. Yo ap travay de fason trè, trè, trè avèk anpil pridans. Avèk pridans yo ap travay. Machann yo ap pwomennen jan ke yo abitye fè sa sou gwa gwa yo, bannann, eksetera. La nou nan 25 fevriye. Genyen kelke ti machann ki ouvri bò lari a, men ou konnen yo ouvri avèk anpil prekosyon, y ap veye si lapli a ta deklannche pou yo kapab kouri antre, se pa machann yo petèt ki twò lou, ki abite twò lwen, yo tou lakay yo, yo ouvri ti pòt biznis yo pou yo wè si yo a jere kelke peso, men. Jodi a pa vrèman gen peso k ap mache nan lari a pou jan aktivite a, pou jan tanperati a leve maten an apre tanpèt twopikal ki te fè anpil dezòd yè 18 novanb lan. Nou ap kontinye desann nan 25 fevriye la, wi nou sou wout 25 fevriye n ap avanse. Pou nou ale sou pon Meya. Pou n travèse pon Meya, nou tonbe nan kalye nan aveni Mehiko. Avni Mehiko, nou ap travèse Dwalte, otomatikman nou travèse Dwalte. e nap koupe dirèk sa yon fason ke pou n kapab rekòmanse e yon lòt dirèk e nan yon lòt zòn avèk yon lòt destinasyon raple nou destinasyon dirèk sa se te soti ipodromo pase pa majinal las americas e vire nan 25 fevriye

Konsa rivyè sa rele, la rivière Osama ki divize Repiblik Dominikèn, ki divize zòn Distrito Nacional la avèk zòn Este Repiblik Dominikèn, zòn Lès Repiblik Dominikèn. La nou pral travèse pon sa ki se pon Meya. Pon Meya se pon ki kouvri rivyè. rivyè Isabela, rivyè Isabela, rivyè Wesam, se konsa yo rele li, rivyè sa se yon rivyè ki pataje Repiblik Dominikèn an avèk zòn este repiblik la, se yon pon ki vrèman wo, li pa afekte de siklòn nan, li pa afekte. Rete, pon an rete djanm, li rete djanm, vrèman djanm, sa vle di tout bagay oke. Tout bagay oke sou pon Ramon Matias Mella. Pon sa rete solid. La nou antre nan Distrito Nacional ki se Avenida Mexico. Nou nan avni Mexico, jan ke nou te anonse ou deja, depi ke nou rive, nou travèse Duarte, nap koupe e dirèk sa, nap rekòmanse dirèk la yon lòt moman oubyen yon lòt lè nan yon lòt zòn. Sa se kafou ou se malte.

Kòm nou te deja anonse ou deja, akoz de li, akoz de, de, e nou oblije mete kamera pran yon ti chaj, nou ap koupe dirèk la la. Ou gentan wè soti Ipodromo pou rive Duarte, san pwoblèm ou ka fè pakou sa. N ap rankontre nan yon lòt live.